Bonjou bonswa moun mwen yo se la bèl marina ki tounen ankò avèk lòt videyo pou nou ok sa yo mwen gen la se hamofòn yo ye toujou se mo ki pwononse menm jan oubyen ki pwononse apeprè menm jan men ki pa vle di menm bagay so ann kòmanse Premye mo mwen genyen an se past. Past sa a li ekri p-a-s-t. Sa se lè w ap pale de le pase. Something that happened in the past. Yon bagay ki pase, yon bagay ki te fèt nan pase, nan le past. Li ekri p-a-s-t. And then past sa a se lè yon moun pase bò kote w. Si w tap mete li o pase, ou tap mete ED bò kote l. Nou gen pou nou pale sou sa yo lè w ap mete yon mo o pase, ki jan pou w eple yo. But pass sa, p-a-s-s, ki vle di ke pase. Like si w ap di konsa ke, She pass next to me. Sa vle di li pase bò kote m. Ok. So, pou w mete li o pase, ou mete ed sou kote l. Ok. Pou w fè li o pase. Lòt mo nou genyen an se den avèk lòt lan ki denn. Denn sa a. Vle di ke oubyen pase. Se pa kòm si bagay pase le pas non, banm eksplike nou kijan. Then sa, um, li vle di ke tankou, si wap di, um, she has more money then me. So, se then sa wap ekri, ki vle di ke li genyen plis lajan ke mwen. Then me. Den nan se ke an la. Ok. Than me ki sinifike ke mwen. She has more money than me. Li gen plis lajan ke mwen. So than sa a vle di ke. And then um ou ka di tou she has more money than me nan yon fason li gen plis lajan pase m. Se nan konsa ou ka di l. Se swa ou di um plis lajan ke mwen oubyen ou di plis lajan pase m. Ok um den sa T H E N um ou itilize li lè tankou wap pale avèk yon moun epi tou ou di den tèl bagay so se kòmsi answit oubyen pwi um si wap pale ou di konsa ke she was rude to me and then she she um she hit me. Se ou vle di like moun nan te ap fè maledve avèw lè fini li tèl bagay answit li fè yon lòt bagay ankò so lèw mete dent sa toujou gen yon rès nan istwa w lan ap gen yon rès bagay pou di dèyèl then tèl bagay tèl bagay pase answit li fè tèl bagay pwi li fè tèl bagay ou konprann humm and then nou genyen nose

Lè pou ou mete s lan ladann nan, se lè w ap pale de he or the she ki se pou fi avèk pou gason, he se pou gason, she se pou gason. So, ou mete yon s. Nenpòt lè w ap ekri angle, depi ou itilize mo he ki sinifi il, depi ou itilize he an, Toujou met on s nan vèb la, nan vèb ki devan he a. Tankou, w ap di, He knows, ki sinifye ke li konnen, men, fòk ou mete s lan nan know an, ok? Ou pa ka di he know. Li pa fè sans, fòk ou mete s lan dèyè l, ki pou fè l di he knows. Ok You see koman li pwononse menm jan avèk ne? Nose, ne an se N-O-S-E, epi tou knows ki sinifi ki, ki sinifi ke mwen konnen, li, li, li gon s ladann paske w ap di he knows oubyen she knows. Depi w di he knows fòk ou. Mete s lan, si w ap di she knows fòk ou mete s lan. Si w retire s lan, se menm bagay la, lè w ap di I know. But, se pa I know w ap di, w ap di he knows fòk ou mete s lan ladan l pou l pou li parèt proper. Se konsa pou di l. He knows, ki signifike li konnen. She knows, li konnen, but sa se de fi. Fi an, she knows, li konnen.

Vle di rankontre. Like lè ou rankontre yon moun. Ok. Lè ou rankontre yon moun. Se meet ou meet person sa. Ok. Ou di konsa ke. I meet. I meet her. Or I met her. Met lan se pase de meet. Si w ap di mèt, ou retire e, ou retire yon e, epi tou, ou mete MET, ki signifi I met. Se menm bagay li vle di de meet lan, yon sèl bagay, met lan li o pase. Ok? So, sa se meet, ki vle di rankontre. And then meat sa, ki signifi um, vyann. Nou gen weight. W-a-i-t, epi tou nou genyen yon lòt mo ki se wait, w-e-i-g-h-t. De mo sa yo, ou ka wè yo pwononse menm jan. Wait, and then sa, wait. Wait sa, se lè w ap di yon moun tann mwen, tann, oubyen atan. Sa se wait, w-a-i-t. Weight. And then, WEIGH achte, weight sa, se lè yap pale de pwa ou. Valè ou pe, pwa ou peze. Ok? So, um, you weight yourself. Ou al pran pra, ou al pran pwa ou nan, nan pèz lan. Ou an kote ki genyen pou al pran pwa ou, ou al pran pwa ou la. So, that's the weight. Yo ap pale de, depi ou tande yo di ou, um, let me check your weight. Banm tcheke pwa ou. Se wait sa yap pale. Depi ou tande yo di wait for me or wait moun nan ap di w tann mwen. So, sa se wait lan, w-a-i-t, ki sinifike tann oubyen atan and sa se wait ki se pwa w oubyen peze like pwa ou peze an umm se de sa yap pale de. Tankou si w peze 140 liv oubyen ou di 145 pound. 145 liv, 140 liv, se de sa y ap pale. Wet sa. Nou genyen twou, ene nou genyen yon lòt twou. Twou sa, TH, R-O-U-G-H, vle di atravè ou byen travèse. Ou ka itilize mo sa nan de fason. M al eksplike nou ki jan. So, mo sa ki di twou, twou. True. True. Mo sa a vle di atravè, kòm si let's say um mwen gen ou gon ou gon on fèy nan men w, ou gon fèy nan men w epi tou ou voye on ou voye on bagay fish epi tou l pase atravè l. Ou konprann? Ou gon fèy papye epi tou ou voye on bagay ladan li ki tèlman file l pase atravè papye a. So sa se.

She went through a lot, ki signifike manmzèl te pase yon bann bagay. Ou pa konprann? Through, ou ka di l konsa, um, She went through a lot, ki signifike moun nan te pase anpil pwoblèm oubyen moun nan te pase anpil maladi or whatever jan ou vle itilize l, but se yon lòt fason ou ka itilize l ki signifi ki like ki signifi travèse. Ok, moun nan travèse anpil bagay. Ou ka di She went through a lot. Oubyen ou ka di through sa tou, like lè ou di. Moun ou voye yon bagay a travè lòt lan through it ok and dènye mo nou genyen an se rode ki se pase de ride ou konnen ki sa vle di lè ou ride something kòm si ou monte yon bagay ou monte l tankou ou monte yon bisiklèt so ou di ou sa ke. I rode a bike today. Rode. Si. I rode a bike this morning. Mwen monte, mwen te monte bisiklèt maten an. I rode a bike. Ou byen tou ou ka di I rode a horse. Mwen te monte yon cheval. So road sa a se pase de ride ki signifike monte, ou te monte yon bagay, avèk road sa a ki signifike wout. You see? Road sa a ekri RODE ki signifike monte yon bagay, sa se pase de ride ki yo vle di menm bagay, but yo pa ekri menm jan sèlman pase ke youn o prezan e youn o pase. So pase an se road, RODE, ki signifike monte. Rota, ROAD, Ti r o a d ki sinifike, ki sinifi road, sa a, li vle di wout. Lè ou nan yon wout. Ok? The road, I'm on the road, I'm driving on the road. M ap kondi nan wout lan, mwen nan wout. Ok, mwen nan wout lan. So, road sa e konsa ou ekri l, ROAD, ki sinifi. wout ok merci byen tankou janm di nou an se la belle Marina ki te ansanm avèk nou merci paske nou te gade um video an pou mwen tanpri silvouplè patajel e moun ki gentan abòne yo mwen remèsye nou anpil tou merci paske nou abòne um pa jis abòne epitou pa tcheke video yo fòk nou tcheke yo pou nou kapab pale. Pou nou konn kijan pou nou pwononse mo yo, pou moun pa fè fann sou nou, pou nou pa pou nou pa ka konnen kijan pou nou pwononse yo lè nou ap pale avèk yon moun. Abòne pou mwen silvouplè, kontinye abòne, kontinye pataje, kontinye peze ti like bouton an. Epi tou, pa bliye pou nou klike sou klòch lan lè l di all. Nan all lan lò klike sou klòch lan m kwè lap ba ou plizyè opsyon se all lan pou peze pou l kapab pou kapab toujou konnen lè mwen voye lè mwen poste video ok mèsi mèsi mèsi pou tout moun mèsi anpil pou sipò nou e amm nou ap toujou jwenn video nan menm e amm pou. Prochèn fwa, m kwè ke prochèn fwa, videyo yo, kounya la m pral m pral fè yon videyo, m pral fè videyo sou lè nou ap fè yon konvèzasyon. Ou bezwen konn kijan pou kòmanse yon konvèzasyon. So, nan konvèzasyon an ap gen kijan pou mande èd, fòk ou konn kijan pou mande èd si w gen yon emèjènsi, fòk ou konn kijan pou. Pou di bonjou, pou di orevwa, pou kapab lè w ap meet yon moun, lè w rankontre yon moun pou konn kijan pou pale ansanm avèk moun nan. Ok? Mèsi tout moun. Bondye beni nou. A la pwochèn. O, m pa gen yon vèsè pou jodi an, mwen pa gen nan yon vèsè. So, nou te kapab jis repete som 23. Ok merci merci merci tout moun gade video a pou mwen pataje like se la belle Marina menm legliz nou ye voye li bay moun legliz pou moun yo kapab aprann mezanmi paske gen moun ki pè soti gen moun ki menm ki lè yo soti yo pa vle pale pou kisa paske. Yo pa kapab, yo pè. Yo pè pale, yo pa vle di mo an yon fason pou moun pou moun ri yo. So yo tou rete konsa, yo pa janm di, yo pa janm pale lang nan. Moun nan gendwa nan peyi an pou dèzane, 10 an, 20 an, 15 an, yo pa janm. kapab pale mo an pase ke moun lakay yo twò okipe tou moun ap antre soti yo pa gen tan pou yo ede moun lakay yo e konsa tou moun yo tou pa di anyen yo pa vle santi ou konnen jan ayisyen ye paran ayisyen yo gen yon ti mès si yo panse ke yo mande w yon bagay se achte y ap achte figi w yo pa vle Yo pa vle mande w èd pou yo pa santi yo ap desann tèt yo. So nou menm si nou nan kay lan kòm jèn, ti videyo yo, montre granmoun yo videyo yo, montre paran nou li, nenpòt moun li ye an, montre matant, tonton, kouzen, kouzin, nenpòt moun nan, montre yo videyo an pou yo menm yo kapab ale gade li pandan yo lakay yo se spesyalman si yo fèk vini. An nou ede moun yo nan yon fason.